Medam nap fè kò sou mwen selman Nap fè kò sou mwen Gade kouri abone paske mwen cho a Wè cho sa li cho tout bon M santi chalè Yo pa la fè ou Se cho nou djòl tout tan pran Yes gade men cho li e tonton Cho cho cho
Byenveni nan yon lòt edisyon de Jenn and Jenn Show, show pa w lan, show pa m lan, show nou tout k ap gade nou. E poum fè emisyon sa m toujou bezwen jumelle mwen an, mwatye m lan, zanmi m, sè m. Tout sa m bezwen, tout non pou m ba li m pa jwenn non. Li pa lòt, yon sèl Jane ki est egal a 2 Jane men se yon sèl li ye. E se yon sèl Jane. Bonjour Jane, kòman w ye? Mwen byen, mwen byen, ou menm? Ah, ou konnen depi ke nou vin nan emisyon sa, depi se emisyon an nou vin fè, Nou pa gen ankenn pwoblèm se lage, bon mwen menm m bezwen lage la paske emisyon sa pral yon emisyon malè yon emisyon no dyòl tou talk yes Alò nou gen avè nou jodi an Ouf se pa yon atis malè paske m kwè ke tout moun gentan wè kiyès li ye Pou mwen menm bon m pa konn ki non m ta ba li Mèsidye

Epi m di, oh oh, medam yo p ap envite m, sa ki gen la? Jou pa w nan p ap konn rive. Anben, jou a resi rive. Jou a resi rive epi m kontan ke mwen avèk nou. M ap salye tout moun ki branche patou dan lemonn, paske m konnen se yon show ki ekoute atravè mond lan. Donk mwen salye tout moun, mwen di nou byenveni. Nou pral gen yon show ki cho tout bon, paske depi nou wè 2 medam sa yo, jan nou wè yo, Chita konsa. Se show an bon show k pral genyen. Alò mèsi ankò. Ok Peter, bon Peter m ap tounen sou ou men ou konnen fòk nou salye moun ki vin chita la pou gade w yo. Paske si nou pa salye yo gen dwa leve devan ekran yo pa gade w ankò non. Sa w panse? Bon, M konnen, yo kap toujou gade la se fò yo konn sa nap di. Wi yo ki toujou. Men kanmenm fò nou salye yo. Nap salye yo. Jane, ou konnen nou toujou fè sa n pa janm manke sa. Alò tout zanmi ki an Repiblik Dominikèn yo, e sou nou m rive anvan jodi a. Mèsi pou sipò nou, mèsi le fèt ke nou toujou ankouraje show an paske lè nou gade Lè nap gade statistik cho an moun repiblik dominikèn yo mèsi anpil paske nou vrèman o top la moun an ayiti yo nou o top moun o chili yo an se pa o top ankò oh mon Dieu. Mwen ou konnen nou paka bliye moun Montréal yo oh non non paske se la nap fè cho an se la nou ye e love lan kòmanse depi nan Montréal exactement epi
Menm si map pale de Montréal nou konnen m paka bliye moun etazini yo anpil love shout out continue to follow us continue to subscribe mèsi pou love lan men nou gen anpil moun nou gen la France tou nou gen moun ki an Allemagne nan tout Mono Mexique Guadeloupe Martinique nan tout les petites Antilles nan tout Antilles yo nou jwenn anpil sipò e si pa genyen nou pa gen emisyon vwala paske emisyon sa nou ka di se nou menm ki fèl Kontinye abone n, kontinye abone, kontinye gade n, kontinye pataje show an. E nou konnen ke lè nou abone Jane, sa se pati paw la, bon m pran lan mwen jodi. Apa pran anyen. Nap pran ti klòch an wo a dwat, nap klike sou li. Nap pling. Pling! E chak emisyon Jane and Jane Show lage, nap premye moun kap wè l. Exactement.
Normal.
Alò ankò yon fwa Peter, mèsi dèske w te aksepte envitasyon pou te vin nan show nan Jazz and Jazz Show. Alò nou kontan resevwa ou. Se yon plezi dotan plis ke Jazz sa fè lontan ke nou pa t wè. Men nou te deja kolabore nan yon film ke m te fè se m bliye an kèl ane men se pwòch an 2014-2016. Se Mèt Albè. Mèt Albè li te jwe avèk mwen. E pi sa fè m plezi pou m rankontre lòt jenn nan. E pi bon, m panse ke m antre de bòn men. A wi, ou pral byen pase. A sa m byen pase. Men la sèl choz, pi gon leve ou kouri sou podyòm nan pou nou. M pa kouri, paske m pa rete kwè ke nou ka fè m kouri. Paske m konnen jan nou renmen m la, jan nou renmen m nan, m pa kwè nou ka fè m kouri. Ok, bon ou fè tèt ou konfyans sa vle di bon ou kwè nan tèt ou. M fè l kredi.
Bon Alo Peter kankou tout moun ki chita la kap gade yo ta renmen konnen kiyès ki Peter menm kan yo wè sa w fè deja yo ta renmen ou ba yo lòt entwo pou di kiyès ki Peter sa fè lontan yo pa wè w kisa wap fè poukisa w kache ou konprann ou kòmanse cho wi wi wi paske ou konnen depi m nan Jèn en Jèn cho map toujou cho e m gen pou m cho la jiskaske cho a fini. Humm kiyès ki Peter? Peter se euh m kapab di yon jèn paske la mwen gen euh 35 ans donk sa vle dire ke mwen jèn toujou e mwen m sòti euh an Ayiti nan Plato Santral Laskawobas euh alò moun ki se moun Plato Santral ki ap swiv show a la nou konn Laskawobas kisa ke l bay Se bèl moun tankou m yo. Alò bon, sa se blag m ap fè paske m konnen m pa. M pa bon non, se yon bon gason.
Se nou m te vle di l. Ebyen ok, ebyen nou di l. Ou se bon gason. Egzakteman, donk m ap viv Monreyal. Anpil moun, anpil fwa lè moun yo gade fim mwen, yo toujou panse se Etazini. Map viv Montreal. Sitou avèk signature Mid sa. Mid lan exactement.
Mid sa mwen menm apre fòm konn kote signature Mid lan soti.
Mwen menm tou m ta renmen konnenl tou wi men kan menm m panse ke avèk le au fil de tan nap avanse nap konnen yon ti kal ladan. Mwen mwen Canada bon m kapab di pratikman m fè tout adolesans mwen isi e pi M vin m te kòmanse ap chante, m chante legliz e mwen m kwayan, m se yon kwayan e mwen kwè nan Bondye e sa vle di ke poukisa mwen mwen gentan rive la m gentan di l se paske mwen te relijye men sètadi ke m te konn al legliz regilyèman epi m vin fè yon kanpe sa ke nan bon lang kreyòl la yo di chite a e m pa konsidere l konsa tankou Ethelor konn di m pran poz. Bon pòz men m toujou kwè nan Bondye m kwè nan tout sa nan tout grandè Bondye tout sa ke l ka fè pou mwen epi kisa ankò mwen poukisa nou pa p tande m depi konbyen tan se paske m panse pito w mize nan wout ou pote bòn nouvèl sètadi ke menm si yo pa tande w yo pa wè w Pran san ou, pran pasyans ou pou ka pote bon bagay. E m se yon moun ki renmen bon bagay. M kwè nan bon bagay, donk se sa k fè ke moun yo pa wè m ase souvan. E lòt bagay lan se paske pa gen lajan. Depi pa gen kòb, yo pa ka wè w. Yo pa ka wè w.
Egzakteman. Sa vle di la, pa gen kòb la? Pa gen kòb paske sinema, sinema tonbe. Se sinema a ki sous kòb lan. Pa gen sinema. Ou sa yo di kè la. Depi l fin tonbe se chèche lòt bagay pou fè. E m s on moun ki chèche. M chèche, m fè anpil bagay. Nan milye atistik lan, s on bagay kòmsi ke m tèlman renmen milye sa a. Donk m eseye touche a tout. A tout. Wi a, m eseye touche a tout. Donk sètadi ke, bon, m ka di, an un mo, yo moun yo pa t wè m, men m pa t chita. Wi bon, tèlman yo pa t wè ou, te menm gen bri k te kouri ke, Wi, te gon foto mwen mouri. Bon, alò, m kapab di, eske son moun ki te mal entansyone ou byen eske son moun ki te, m pa konn ki nan ki entansyon, men kòman sa te pase. Paske m pa t janm gen chans pou mwen pran tan m pou m esplike moun yo sa k pase a. Jiska no jou, gen moun ki panse ke se, se, se mwen menm. Se bòz. Se mwen ki fè bòz, kòm si pou m kapab fè moun. Bon. Fon buzz m lanmò m pa tap fèl. M panse m te ka fon lòt buzz ki tap plis enteresan paske depi w fin di w mouri ou tou efase tèt ou. Alò moun ki gen lojik pa tap fon buzz pou l kouri bri sou lanmò l pandan se tan l konnen ke yo sou ou fin mouri ou retounen son ou vin tounen on fantom mwen menm m pa konnen kòman yo rele sa on revenan m pa konnen bon. M ta yo gon film ke m tap jwe se te an 2009 avèk Carlo Sertello ki a lepòk te Monreyal epi film sa rele Raj epi m tap jwe wòl yon polisye ki kowonpi men m tap jwe avèk Benita Jacques ki jwe wòl Jezila nan Gason Makoklen ke anpil moun konnen wòl madanm mwen li nou tap jwe fas a fas epi li menm li se polisye an tou kote ke li tire m nan fim nan mwen mouri men ou konnen mouri fò gen san tout bagay epi direktè an moun ki ap dirije bagay lan li tou pran foto sèt lan paske li te vle pou l te gen imaj yo chak sèn nou fè foto yo tout bagay epi foto sa foto a li vin pibliye sou facebook paske a lepòk foto a te fèt potko gen moun yo potko eklere konsa sou facebook m ap di 2007 2008 2009 donk kounye an la. foto an te sou paj mwen epi pou premye avril kòm dabitid moun yo toujou ap fè bagay pou pwason davril yo pran foto an yo make l yo fè yon kout pwason davril mwen menm li o depa lè m te wè l li pat deranje m nilman paske m konnen ke a moun yo ka fè fas yo ka di tout bagay gade m pa mouri vre men gon kote m vin santi m mouri m pap ba nou manti gon kote m santi mwen mouri. Ou konn pou ki lè? Se lè yo voye voice WhatsApp ban mwen kote ke m tande moun k ap kriye. Ou te resevwa voice ou te pataje. Yeah, exactement. Kote gon madanm ki di, Mezanmi yo ba l 4 bal. Madanm nan kòmsi l te la, li te wè l. M konnen moun sa yo ka fè film. Ou konprann? Donk, la, a pati de la, bon, m kontinye ap viv. E, m panse ke. Sa li voye anpil don pozitif tou, anpil benediksyon paske mwen reveye a yon nivo kote ke m pwodui anpil moun. Alò m pwodui moun tou. Si m vle di pwodui moun, sètadi ke m fè de spektak kote ke m met moun sou sèn, m fè de kapsil, de videyo avèk moun. Ou anime anpil evènman tou. Egzakteman. Animasyon m fè sa anpil. Bon, m panse ke depi 2007 a no jou, mwen viv an grand pati de animasyon, sware animasyon maryaj. Paske yo fè anpil animasyon maryaj, moun yo toujou renmen ti touch komik la, ti touch ayisyen an si nou ka di l konsa, ke mwen mete anndan animasyon yo. M wè m toujou gen demand, e m ap pwofite pandan m sou plato nou an tou pou m di moun yo ke ane sa a bagay yo chanje, mwen anime pi chè.

Merci anpil paske mwen m pa yon moun ki bwè anpil men mwen bwè yon fo bon chwa. Nou pa ka po se vo avek dlo. M pa yon konesè men m wè l gen bon gou bon bagay. Bon deja pou nou nan vin nan jenere sa cho wi. Ok merci m te entewonp ou nan kesyon ou. Men non paske m te bezwen konnen paske lè w komanse karyè ou ou menm. Etan done se plis nan chante ou tap chante legliz, ki jan ou vin pase de chante a komedi?
Bon, tou dabò fòk mwen diw ke m panse ke m fèt avèl. Son bagay ke m ap toujou ap eseye chèche men kilè m te kòmanse. Exactement, depi kilè m te kòmanse men m pa wè kilè m te kòmanse. Paske an arivan isi a Montréal, m te trè jèn, Papa m te ban mwen yon pantalon, sa se yon ansyen pantalon li te mete, men alepòk se te pantalon tanbou ki te alamòd. Se te pantalon tanbou, pantalon gri, m toujou chanje l. Sa vle di pye a fèmen, anlè a laj. Bi m sot Ayiti, m wè pantalon an, m di bon, ou konnen yon timoun, ou sot Ayiti, sa yo ba ou mete, e li menm pou w mete. Men depi m mete l, m wè l fè m sanble yon komedyen. Epi m ap pral legliz avèk pantalon an. Men mwen menm, m te genyen idòl mwen ki se te Jesifra. Jesifra se vrèman yon komedyen vrèman hors pair e jiska no jou lap viv toujou m kwè ke yo pa onore l ase mwen m toujou pran chans pou m di ke Jesifra se te se Jesifra se komedyen peyi a e de no jou nou pale de tonton Bicha ke nou konnen ki se komedyen nimewo 1 an nou pa gen sòti de la men Nan moman sa a, se Jesifra m te konn ap gade, epi chak fwa m rive legliz lan, m ap bay ti, ti kout Jesifra, ti bagay sa yo, epi m kòmanse ap fè teyat. Pandan m ap chante, legliz la ap entegre m nan teyat. E sa k fè m toujou di ke baz mwen an, li sòti nan legliz la. Baz mwen an, se nan legliz lan, se la m aprann di kenbe mikwo. Pou lapremyè fwa, m ap kenbe yon mikwo pou m ap pale devan asanble, devan moun, aprann dirije, tout bagay sa yo, se a legliz. Donk sa vle di ke teyatr, sinema, chante tou sa baz lan se vreman a legliz. Donk pase de chante a komedi si nou ka rele l konsa, se paske a lepok nou te konn ap oganize de sware teyatral nan legliz lan o mwad desanm pou nowel, pou fet de mer, tout okazyon sa yo se toujou de pyes de teyatr. E pi vin gon epòk, m panse nou te gen 16 an konsa, 16, 17 an, m te byen avèk Benita Jacques, ankò la, Jezi la. Nou byen lontan. Wi, nou byen trè lontan, nou fè segondè nou ansanm. E pi, pandan nou chita konsa, n ap di men, nou wè manke yon bagay, paske teyat ayisyen an kreyòl Kanada pou fè moun ri, wi li te egziste, Li te egziste paske m pa vle pou m pa vle pou moun yo di konsa ke pou m di ke se mwen ki vin avè l, ou konprann. Li te egziste, te gen de gran ki te la avan, men l pa t twò an vòg kote ke pou sòti al ri an kreyòl tou sa. E pi vwala ke nan legliz lan nou kòmanse fè de sware teyatral. Legliz lan ba nou dwa pou nou envite moun deyò vin asiste avèk de sware konsa. E pi nou vin entegre l plis, nou fè yon twoup ki te rele Twoup Vizyon, Vision Théâtre, epi n ap jwe, nou vin avèk sa yo, premye pyès nou, se te Mizè makoklen anba fanm eklere. Sa se te premye pyès teyat nou. Wi, Mizè makoklen anba fanm eklere. Epi makoklen an, li vin, li vin fè sa l vin fè a, apre sa nou vin fè fim nan avèk Estimable, epi Myriam Jean, Andréane, etou, donk, se sa, men sa te kòmanse konsa, an pyès de teyat dabò. Waw se vreman enteresan vreman enteresan men depi kelke tan an Peter e malgre ou te fè yon ti absan tankou ou retounen kounye an la malgre ou te fè yon ti absan men nou wè gen ti video kounye an nou rantre nan yon ti bagay tankou yon ti feyton m ka di m wè e li kap fè fureur kounye an m wè pou sak te pouse w kounye an pou wè se se konsa wal panse a fè feyton an? Tou dabò premye fwa M te gen yon ide de youtube pou m konnen wi koman kob moun ka fè kob sou youtube se Redji alò m ka map tou salye li paske se li menm ki pwodiktè reyalizatè show sa se premye moun ki te di m yo ou konnen chanèl youtube lan gen posibilite pou fè kob epi m di bon m pa konn m pa tou konn koman l fonksyone epi li vin pale m de sa men malgre tou Seri an pa sòti sou chanèl pam paske mwen gen yon antant avèk yon lòt chanèl ki an paralèl epi nou fè yon kloz epi mwen pwodui feyton sa pou li e antretan mwen genyen emisyon ke m konn abitye fè ki gen m panse ke kounye la m ap kouri sou apeprè 3 zan 4 ran menm avèk li se pale ak Peter pale ak Peter se pou chanèl wi se pou chanèl mwen an li menm Li pa vrèman gen yon konsèp done. M ka rankontre avè w nan lari an nou chita nou pale. Li ka nan yon pak, konsa tou li kapab nan yon machin. Se si ke evantyèlman nou kapab striktire, men pale ak Peter se a chak fwa ke m gen okazyon pou m rankontre yon moun ki pa fòseman yon artiste. Li pa bezwen yon pèsonalite koni. Nenpòt moun ki gen yon temwanyaj, ki gen yon veki, ki gen yon bagay ki te pase l, ki anvi fè yon temwanyaj, ebyen se yon entegralite ke li ye, nou chita, inedit, moun nan gen dwa, se premye fwa l ap temwanye istwa sa, ebyen li chita, li pale ak Peter. E Bondye fè m yon gras kote ke li ban mwen yon, yon, yon bagay ki nan mwen menm ke m pa menm bezwen ekri pyès kestyon. Sètadi. Ou nèke di m ke bon Peter ou konnen m te veki tèl bagay epi m di enben vin pale ak Peter. Epi konsa konsa m ap m ap n ap pale epi n ap devlope epi bagay yo ap pase pou se se konsa mwen konsèp lan se konsa ke mwen vizyalize li donk se an gwo se se se se tout aktivite yo. Pou nou vini avèk feyton an pou m pa pèdi fil lan sè ke Mwen randu la prezantman kote nap pale a la mwen randu a apeprè a 6 epizòd yo sòti yn fwa pa semèn sou youtube la Men kòmanl rele? Mèsidye Again paske sak fè mwen mete Again nan se paske yo te konn Mèsidye te la deja yo pa tande Mèsidye kèlke tan epi Mèsidye la pirèd men Jis paske m vle fè bagay la vin pli entènasyonal mwen ti ri. M mete eken nan pou moun yo ka di bon ok lèt li gen yon anglè ladan l. Donk men se sa. Men gen lòt seri, gen lòt bagay k ap vini toujou. Men bon lòt bagay ki plis konkrè ke m ap travay sou li m ta renmen tou envite nou. Dimanch k ap 16 desanm nan m ap prezante yon spektak ke mwen ekri ki rele Nou Ka. nou ka a se antan ke pèp, pèp ayisyen, nou gen anpil bagay ke nou ka fè. Men se paske nou limite nou avèk mantalite nou ki fè nou pa fè yo. Donk mwen menm, mwen jije ke toutotan, pwovèb lan li di li, toutotan tèt poko koupe ou espere mete chapo, donk nou ka. Depi de nou sòti li, si nou ka fè 1804, nou pase anpil bagay, nou pran tranbleman, nou pran tout bagay, so sa vle di nou ka. Nou gen talan, nou ka, nou gen tout, nou gen tout sa yon peyi genyen, nou genyen yo lakay nou, nou gen tè, nou gen dlo, nou gen travay, donk nou ka. Donk se sa istwa ke nou pral prezante a, se yon spektak ki pral prezante nan Leonardo Da Vinci, donk dimanch ki ap 16 desanm, se mwen menm ki ekri tèks yo, m fè mizansèn nan. Epi m gen kolaboratris mwen ki se Melissa Pierre, li menm li se yon koregraf. Donk se li menm k ap travay sou tout koregrafi yo. E se de mizik vrèman fòlklò e tradisyonèl ayisyèn. Donk se vrèman yon spektak ki pral rete nan kad vrèman koulè Ayiti. Se yon spektak mizikal oubyen plis pyès teyat? Se yon spektak mizikal.
Mizikal. Sa vle di ke se pwezi, chan, melanje ak dans ki fè yon amalgam de tou sa pou prezante nou ka. Ah, se bon.
Sa enteresan.
Waw, enben, lap vreman enteresan pou le 16 desanm. E pi, mwen menm, m vle retounen sou makout lan. Pase, tout moun konnen w, e m si ke nenpòt ki moun ki arete w nan lari, se makout lan. Makout lan, wi. Ekzat.
Men,
Kijan w te fè arive menm panse pou fè, pou w pati de pyès de teyat sa pou w te ka rive fè yon fim avè l? Yon film.
Ok. Emm, nan menm legliz la, paske menm mwen di w la se legliz. Nan menm legliz sa a, m te gen yon frè ki te direktè de la jenès a lepòk ki se Alex Jacques, jodi an ki se yon pastè. Pastè Alex a lepòk ki te vrèman kòmsi tankou yon gran frè pou mwen nan legliz lan k ap ban m detwa konsèy epi li rele m li di m konsa m gon ide pou ou wi m di kisa l ye li di kòm m wè nou toujou fè pyès teyat nan legliz lan nan mwad desanm m gon ide pou nou ide an ou menm avèk Benita se yon on nèg ki raden ki kras ki p ap depanse ki deside mennen madanm ni nan restoran mennen madanm ni nan restoran epi l pa deside peye. Lè misye banm ide a, m di ah wi son bèl ide vre wi men kòman nou pral devlopel? Li di ah li di mwen m pa twò fò nan ekri komedi paske li ekri anpil anpil tèks, li di m pa fò nan ekri komedi, m pral wè kòman m ka ede nou. Epi m rele Benita, Benita te mache nan yon lòt legliz sou Jarry Sen Michèl, mwen menm m te sou Sen Michèl e Fleri, epi m relel m di lè wap sot legliz anwo a pase wèm nap chita nou gon ide. Epi pandan nou chita konsa nap pale nap fè reyinyon sou ide a, eh. li di m, Benita di m konsa ke jan de moun sa yo nan zòn kote m sòti, pase konnen fanm Laplèn m ye, m ap salye moun Laplèn yo, e Jezi la, li di, nan peyi kote m sòti a, yo rele moun sa yo makoklen, gason kou rèd, moun ki ba, moun ki chich, bay. M di, an, bon, mwen m potko konn mo a vrèman, paske m te plis konnen do kiyè fè, Kou rèd, kras, bay rad, e bay sa yo. Epi m tou kenbe mo a. Peny. Peny. Gwo lòt mo ankò. Peny. Epi m tou kenbe mo a. Epi menm kote a tou, m di kounye an fò nou jwenn non pou pèsonaj yo. Epi li menm tou li pouse mo a. Li di bon wè, li di menm Tanperaman sa nèg peng sa m konn on moun ki gen tanperaman sa li rele mèsidye egal map baw mèsidye a m di men konsa tou m konn on dam ki te konn vann kenèp ki te rele jezi la epi se konsa nou vin kreye pèsonaj yo epi mèsidye a jezi la vin fòme on koup epi paske Nou te gen ide, paske lè nou tap gade Mantout avèk Danguichat, nou te anvi kòm si sanble ak moun sa yo nan nouvèl jenerasyon an. Nou te vle fon bagay konsa. E pi nou fè teyat, nap jwe teyat, jwe teyat. An 2001. Wilfort Estimable, Ti Wil, vin kontakte nou pou nou te kapab mete Makoklen sou pye kòm antanke sinema. E pi men nou pot ko konn domèn nan, nou tap reziste, nap fè rezèv. Bon, tout moun ki konnen m yo konnen m toujou ap reziste. M rete la, m ap pran tan, m ap bagay. E pi Ti Wil di, Ah! M ap tann nou mesye dam, m pa pè avè nou, anyen poko mache, tout bagay sa yo, n ap gade, n ap tann. Epi, nou te nan Alyans Teyatral, fò m voye yon respè pou yo tou, paske Alyans Teyatral se la nou pran baz teyat la. M te nan Alyans Teyatral, Benita te pase nan Alyans Teyatral tou. Se yon òganis a bi non likratif ki nan kominote a depi pli de karantan, ki fòme moun an teyat. Poutèt pou granpil anpil moun ki dwa pa konnen alyans teyatral, men yo fè anpil, gen anpil komedyen ki pase nan alyans teyatral, ki fè televizyon isi o Kebèk. Epi Evens Valcin avèk moun sa yo ke nou te fè ekip lan, Ti Wil te travay avè yo tou. Epi sa vle di rankont lan vin fèt anndan alyans teyatral. Epi pandan rankont lan fèt, Nou chita, nou pale, nou bay feu vert epi nou di ke nap pati a pwojè a. Men, pwojè a vin vin sòti an tan ke pwojè Wilfort Estimable, Production Estimable paske se te le producteur, se li menm ki te vini avèk kachè a, se li menm ki te vini avèk ide a, se li menm. ki te alò ide de mèt an sinema le senaryo men pa kont on avè deja le senaryo de gason mako de makoklen pat ko gason makoklen li te mako mizè makoklen anba fanm eklere epi li vin ti wil vin avè vin prezante nou andreyann tou paske andreyann pot ko nan istwa lan epi sa apati kòm sa epi nou vin fè 1 nou fè 2 epi nou fè 3 epi li kanpe la. Li ranpe la menm men fim sa te yon siksè wi trè gran siksè. Wi men gen yon pati nan fim sa tout moun tap tann kote ti wil pati ansanm avèk jezi la tout moun ta renmen wè pati sa. Ki ta sanse makoklen 4.
Wi men èske w panse yon jou makoklen 4 sa ka soti. Son kesyon anpil fwa moun yo poze m. M pan, ou di eske m panse yon jou li kapab, m panse si gen volonte wi, si gen volonte li kapab paske gen anpil rimè otou de sa. Ase souvan moun yo kòm si, ou konnen, nan lari an moun yo toujou bay son pa yo. Men. Lè w pran 4 moun ki se 4 pwofesyonèl, alò lè m di pwofesyonèl, m pa pral di, m pa pral, e pa kòmsi pou m di Kano se de 4 gwo atis, gwo sipèsta bagay. Sa vle di 4 moun ki bay tan yo pou yo fè yon bagay men ki se de moun endepandan. Donk sa di ke Makoklen Se 4 moun ki endepandan. Gen Myriam gen pwodiksyon pa l. Mwen menm mwen gen pwodiksyon pa m. Wilfort gen pwodiksyon pa l e Benita gen pwodiksyon pa l. Donk nou se 4 pwodiktè. Pou nou arive jwenn yon konsansis pou nou chita, pou nou travay ansanm, sa a, sa pran yon bagay de baz. E baz lan se se sa a e la nou ye a. Ou konprann? Men se paske piblik lan jodi an, yo plenyen anpil sou sa. Epi menm mwen menm si m ap gade yon emisyon m konnen ki. Gen epizòd 1, 2, 3. Ou toujou anvi wè swit lan. Swit la kisa l pral bay. Paske ou te anvi gade l, ou toujou anvi gade l. Men, m te reponn avèk kesyon sa a deja. M panse ke m reponn nan plizyè entèvyou ke nou fè. Makoklen 3, li fini an Cheri poukwa. Wi, poukisa yo te ba l non Cheri poukwa sa.
Cheri poukwa se yon lòt senaryo ke Ti Wil te genyen, ke l te ap travay sou li avèk Benita. Ou konprann? Ki ki n'avè ryen avwa avèk makoklen a lepòk. Wi men se sa eskize m pa de m pa de m pa entewonp ou non. Si nou te kòmanse pati avèk makoklen 1, 2, 3 poukisa aprè l pa kontinye makoklen 4 ke se yon cheri poukwa e kòmsi toudakou ok m pa vle makoklen ankò cheri poukwa. Bon, Se sur ke, se sur ke se des choses à l'interne, m panse ke se plus avèk Ti Will nou te ka, nou te ka wè sa. Paske, onètman, m pa panse, m pa kwè ni mwen menm, ni medam yo tou nou an mesure pou nou ta reponn ki sa k fè Makoklen te kanpe.